Tou ti moun koman nou ye? Depi w nan yon biznes ap paret non nou konnen se Haïti TFC zanmi nou konfrè nou. Maten an la a nou vin pale de yon nèg kap fè pale de li sou rezo sosyo yo, se yon nèg kap fè anpil anpil anpil efò e gen sa ka rive gen anpil moun tou ki pa e ki pa e e e e ki pa avèl ki kap palel mal e gen anpil moun tou ki chwazi rayi nèg sa san konn ki moun li ye mwen menm m te ka rayil sanm pat konn ki moun li ye ou menm ou deja rayil sanw pa konn ki moun li ye men son nèg kap fè pakèt efò son nèg ki pran pozisyon ok nou vin pale de bòs Ben cho maten an. Mwen menm m pa fanatik Boss Ben Show. Paske se yon zanmi m mwen raple m ki voye yon videyo Boss Ben pou mwen. E se yon lè kote soye te fèt e e bon mwen Karel e Karel Pèd. E pi san Karel te kebe chèpay la vè a yon fason Misye tal tal modifye sa Carel Pèt te fè a e se te fèt Carel e fèt Carel misye misye tou swete Carel Happy Birthday alò nap dim Boss Beny te gen pwoblèm avèk Carel Boss Beny se nèg ki fò anpil Boss Beny fò men Boss Beny fò nan fòl fò a tou misye fè yon pakèt efò Yeah, Buzmin fò e l ap fè pakèt efò ki rann an pakèt moun rayi l. Se sa k koz tou Ayiti ap mal soti kote l ye a. Paske nou menm Ayisyen nou pa wè lè moun, nou pa vle wè lè moun ap fè efò. Nou rayi moun pou nenpòt bagay. Lè frè w la ap fè efò, swa l moute yon bèl kay, swa l achte yon bèl machin, se bat aplodi pou li, aplodi l, bat bwavo pou li. Ya! Depi w kontan nan reyisi yon moun, ou menm reyisi pa w la pa lwen, l ap vini. Se pou l vini paske ou pa rayi moun, ou pa rayisab. Nou menm Ayisyen, nou rayisab, nou pa vle wè lè moun ap fè efò. Nou rayi moun pou nenpòt bagay. M pa pale pou pou tout ayisyen paske m konnen gen anpil ayisyen konpetan. Gen anpil ayisyen ki se se se se se bon bagay yo ye. Yo pa wè de afè moun, yo wè sou pwòp afè pa yo. Ebyen, gen anpil ayisyen tou k ap fè efò Nan ka fè efò a gen anpil moun tou ke blese tou ki pèdi. Ou konnen si Boss Ben tap viv Ayiti kay oubyen li te stab Ayiti, swa li te domaje deja oubyen li te mouri deja. Paske nou menm nou pa vle wè lè moun ap fè efò. Imajine ou, ou di Boss Ben djòl, e pa vre? Bòs bin pou djòlè pou bon bagay Nèg ap fè efò Se nòmal li ka moutre moun sa l genyen Èske se li menm ki di w pa moutre moun sa w genyen ou menm Nèg la travay pou l fè afè l pou l achte yon bèl machin li Se nòmal pou l di l gen bèl machin Se nòmal pou nèg a gen machin li, li di se sèl animatè ki genyen l bro, se vre hein Se vre! Nèg a lap fè djòlè, lap fè efò Lap fè efò, lap fè djòlè Se nòmal nèg a ap meton bèl yon bèl vès sou li, se nòmal pou l di monchè se l animatè ki gen, non se sa Nèg la pa nan kont a okenn moun se jis gen de bagay tou Boss Ben fè se kòm si son boustè li bay lòt animatè yo son boustè li bay lòt yon lòt ayisyen gen anpil moun tou k ap fè efò nan moman la se Boss Ben ki fè yo fè efò gen de fwa Boss Ben pale yon fason se pa se pa rayi pou al ap pale l mal bon gen yon patnè sou rezo a mwen m pa konn misye ou menm m pa konnen l e Bon, kon mwen m pa fin, kon mwen, kon mwen menm m ap pale de bòz mwen, m pap site non okenn moun, men nou menm, depi m di sa m ap di a, n a gentan wè ki moun, de, de ki moun m ap pale. Misye fè yon videyo, kilè sa, li di bòz mwen nan mawon Kanada. Sou etazini ehe li di bòs min nan maron etazini bòs min pa ka al kanada ehe li di la polis dè ap chache bòs bin e bòs min nan maron e poutan manti wi mwen m gad video a byen m di kèt sa misye ap di la ou kwè son bagay li konnen vrèman poutan gen moun kap bay enfòmasyon yo yo pa menm konnen ki enfòmasyon yap bay se kòmsi jan moun yo di a nèg sa yo ap chache vyouz Se views yo ap chache. Yap bay fos enfomasyon piske yo gen pwoblem avek yon moun yo di ki nenpot bagay sou moun nan pou kraze moun nan. Se ayisyen ou ye se ayisyen bosben ye. Koman pou ap ou kreye pwòp pwòp fos enfo pou ap bay de yon moun ki ki menm san avew, ki ki menm cheve avew, tèt grenn, ki ki menm koulè avew, antanke ayisyen? Hein? Nèg yo di Boss Ben se nan mawon li Etazini, Boss Ben pa ka Kanada. E poutan men, e poutan! Hein? E tout efo nèg ap fè a lap fèl Kanada? Se Kanada nèg ap stab? Imajine n! Koman pou Ayiti ta fè devlope? Koman pou Ayiti ta fè sot kote li ye a? Ayiti ap toujou make pa sou plas paske mwen menm avèw nou pa chanje mantalite nou. Nou pa chanje pwòp orizon nou, nou toujou rete menm jan an. Ebyen, mwen menm maten an si tout tan mwen avèw nou pa chanje, Ayiti ap toujou ret jan li ye a. Toutotan lè yon moun ap fè efò nou toujou prè pou nou kraze l, nou toujou prè pou nou touye l, Ayiti ap toujou rete jan l ye a. Nan peyi etranje yo, gwo bagay mwen m te toujou di nan yon videyo, m te di l deja m ap di l maten an ankò. Lè yon blan ap fè efò lòt blan an pa kraze l, li pa pale l mal, li bat bravo pou li. Ya, lòt blan yo renmen lè blan parèy yo ap fè siksè. Se sa k fè yo menm yo evolye, yo devlope paske yo pa rayi moun pou afè yo. Nou menm Ayisyen, nèg la moute yon boutik la oubyen l fè yon kekari, nou gen tan ap lage ti poud pou li. Nèg la ap byen pase lakay li, nou gen tan ap fè kout maji pou li. E byen map di broh Sbin re kontrole ya zanmim tou le tan ou kontrole ya neg yo ap tou gen problem e re kontrole ya neg yo tou gen problem bay neg yo problem paske nou menm ayisyen nou trèt trop nou ipokrit trop li lè li lè li tan pou nou sispann fè sa nap fè ya sispann pale moun mal e bay sispann bay fos enfomasyon e gen anpil moun tou ki gen ki chanèl youtube swa ki gen paj facebook. Pran yon moun touye moun nan nan yon fos enfòmasyon di nenpòt bagay sou moun nan pou yo ka fè view sa pa bon li pa bon non ou pap janm wè yon blan pran telefòn li oubyen pran kamera fè video pou l ka di yon lòt blan pa wè li non depi se frè l li gen menm nasyon avè l non. Nou menm ayisyen nou fè nenpòt bagay poun fè view sa sa vle di Boss Ben nèg yo ap mande pou chanje pa chanje ret kote w ye a ret ret jan w ye a ret nan pozisyon w ye a e tou le tan ou ret nan pozisyon w ye a nèg yo ap toujou gen pwoblèm bay nèg yo pwoblèm bann ayisyen ti mantalite bann ayisyen bann ayisyen ti tèt ti sèvèl. Hein Imajine nèg la stop Canada ou di nèg la ou nan maron Etazini nèg la paka ale Canada ankò sesi sela yon pakèt pawòl se sa sa vle di hein se sa sa vle di e poutan efò Bosben ap fè gen anpil nan nèg moun kap pale l mal yo pa fè l. Jan Baldwin ap byen pase gen anpil nan lòt moun kap palel mal yo pap byen pase konsa gwo bagay misye te di wi kote l ye a se la l kote yo ye a se la l te ye e kote l ye kounye a se la yo ta renmen ye nap fè yon pakèt efò pou nou jwenn Boss Ben paske nan moman nap nan moman an la a Boss Ben se nèg kap fè yon pakèt efò e lè l fè bagay yo li fi moutre yo men sa l fè. Men kote l ye kounyeya. Se sa k fè n ap toujou rayi l e Bondye tou ap toujou akonpanye l pou l ale pi lwen. Bòs Ben, chak pale ou pale w mal, Bondye menm menm ap ouvri yon pòt ba ou. L ap ouvri yon pòt epi pòt l ouvè ba ou a toujou fè yon videyo montre yo ki pòt Bondye ouvè pou ou. Paske nou menm Ayisyen nou mechan twòp. Bòs Ben ta fè al anba la l ta fè yon gwo yon gwo biznis oubyen yon gwo makèt. Kèlkeswa biznis li ye a, Ayisyen parèy li ap kreye yon fason pou yo detwi l paske yo pa vle l pwogrese, yo pa vle, an, nèg sa bon bagay, nèg sa pral fè lajan. Non, anbese sa, se sa wi. Si w ale fè lajan nan peyi m, kòman Ayiti ap fè devlope? Se biznis mwen an wi ki pral kontribiye pou Ayiti sou kote l ye a. Lè m fè l, ou boule l, oubyen ou kraze l, oubyen ou kreye yon fason ou al kabòkò, ou fè maji, oubyen ou tann poud pou moun touye m. Biznis la ap kraze. Biznis la ap kraze sèt. Men e ou menm? Eske ou ka pran sa m genyen an? Ou pap ka pran. Se sa moun nan pa konprann wi. Imajine ou, moun nan gen yon machin, ou touye l pou li, pa vre? Lè ou fin touye l pou li a, eske ou ka pran? Moun nan achte yon machin, ou fè tout sa k depann de ou menm pou kraze machin nan sou plas. Pou machin nan pa ranmoule. Lè, ok, lè machin nan pa ranmoule a, ou ka pran machin nan, pa vre? Yes ou konpè machin nan avèk kout majik ou ton ga E ou menm lè fin konpè machin nan sou ki pwofis ou tire nan bagay sa a Sa w gen an retou Epi gen yon pakèt moun ki rayi Bosben ki rayi Bosben san konnen mwen menm jan tou mwen menm m te ka rayi Bosben san konn ki moun li ye Se pa konn kiyès Boss Ben te ye, se m al chache konn kiyès Boss Ben Show te ye, jodi a la m pa t ka fè yon videyo pou li. Paske m t ap rayi l toutotan yon pil lòt moun rayi l san konn ki moun li ye. Pa bliye chak moun gen pwòp idantite pa yo. Sa vle di tout moun tou ka pran pwòp pozisyon pa yo. Piga w rayi moun nan pou sa l ap fè, pou sa l genyen. E tou etan ou tou ou ap rayi moun pou sa l genyen, pou sa, pou efò l ap fè, ou menm ou p ap janm fè efò tou. Tou etan ou rayi yon moun pou yon machin li genyen, ou menm, menm bisiklèt ou ap janm genyen paske ou rayi moun pou machin li genyen. Lè yon moun achte yon machin, bat bravo pou li ou menm, si w te gen yon. yon bisikèt, bon Dye a fè w achte yon moto, apre w achte yon machin. Men si w wè yon moun gen yon machin, èske w pa ap vle gen machin? Ou pa ap vle gen machin non. Machin, èske w pa ap vle gen machin? Bòs benyen kote w ye a? Se premye atè, se premye animatè tou ki pran pozisyon, pozisyon l pran an, gen anpil moun ki rayi l, e li menm l ap byen pase nan pozisyon l pran an. Pozisyon l pran an se pa pozisyon negatif non e se sa k fè tou pozisyon l pran an tou li gentan ap ede yon pakèt moun ti jèn evolye. Imajine yon gwo animatè gwo lòt patnè ki te fèk antre nan rezo sosyo yo kèlkeswa l te pran kamera oubyen telefòn nèg la vini menm jan tankou tout moun vini an. Ou menm sonj ou te vini. Sonj ou te vini. E pa gen moun ki te konnen eske se yon kamera te vini oubyen telefòn ou te vini. Mwen menm videyo sa map fè map fè li sou telefòn mwen. Nèg la di yon senp yon senp endividi pran yon telefòn epi lap fè sa sa. Sa sa sa sa sa vle di. Eske ayisyen parèy nou vre? Eske ayisyen parèy nou ap kite ayiti? Devlope. Bon nou rayi moun pou sa lap fè, nou rayi moun pou evolye lap evolye byen, nou rayi moun pou bèsa lap byen pase. Ou te grenn parèy ou wi, etwal te pran yon video, te pran kamera mwen telefòn li. Te vin sou rezo sosyo tap fon bagay. Se bat bwavo pou li. Sa lap fè a se ou ki te konn fèl ou jis kontinye ap fèl li menm li vini la fè afè pal li pa deranje nan sa anyen nan sa wap fè a se bat bwavo pou li ou di yon senp endividi pou yon ti kamera pou yon ti telefòn oh oh an konsa nou vle ayiti devlope a konsa tout le tan nou ret jan nou ye a ayiti ap rete jan li a tou nap toujou al ka blan Nap toujou al ka blan ap fè blan gade nou mal. Nou pap janm arive an lè. Ou se nòmal wi si jodi a m al ka blan di mesye leve fon chay lakay mwen mal viv lakay mwen. Fon chay lakay mwen se sa ki fè gen anpil ayisyen yo oblije mouri etazini wi yo oblije mouri nan lòt peyi paske yo konnen Si yo vin gen kob la nan nan peyi a si ya al viv lakay yo yap yap touye yo yap ba yo kout pyès pou yo touye yo paske ayisyen son pakèt moun malfèktè yo ye pèmèt m di sa nou malveyan twòp. Yon nèg ap vini sou yon rezo, tout moun rezo a pa pou yon, rezo a pa pou yon moun, se pa pou ou li, li pa pou ou li, nèg la vini li pran yon telefòn kèlkonk, vin bay enfòmasyon, e bon enfòmasyon, paske nèg la gen anpil moun k ap gade l, ou di li yon senp endividi. E se sa k koz nou rayi Bòzbèn nan. M ap di tout moun. Ki ret pozitif, ret pozitif. Ou menm tou ki pran an pozisyon pou detwi moun, pou kraze moun, Bondye wè ou. Depi nou se ayisyen li lè li tan pou nou sou kote nou ye a. Se sa k fè tou mwen menm m ap di Bòs Ben, pozisyon ou wè ou ye a, pozisyon ou wè ou pran an, se pozisyon ki bay anpil moun pwoblèm. Ret kote ou ye a de baz, ret kote ou ye a. E tout etan ou kontrole ya, nèg yo ap toujou gen pwoblèm, ba yo pwoblèm. Ba yo pwoblèm Boss Ben, pa chanje pozisyon w pran an. Nèg yo chwazi ba w pwoblèm pou yo detwi w, y ap pale w mal, epi y ap, pou sa pale w mal la se manti y ap bay, ou menm ou pran pozisyon, yon pwòp pozisyon orijinal ou, ou pran pwòp pozisyon orijinalite ou.